Nou di yon gran bonswa e nan lè sa chakun de frè e sè e kap koute nou. E alò nou pase depi nou ouvri paj sa e nou tande vokal sa nou gantan wè ki yes. E se frè nou Louven San Jean e depi kapital yon sèvitè de Dye ki toujou dan la litan. pou n avanse. Amen.
E alò nou gen yon gran tèm lan ke nou pral trete la e sou paj sa e n swete chaken de frè e sè ki pral jwenn li, ki pral tande l, chak zanmi nou yo e pastè, evanjelik, doktè e pwofèt, kèlkeswa. E tit ke Dye te ba ou, e kèlkeswa travay ke ou tap mennen, e nan kò Kris la, ou jwenn mesaj sa, frè ou zanmi ou Louventzan Jean, ap pral pale de li, m swete ke ou pataje l a chak de frè e sè ke ou genyen, e sou lis kontak ou. Avan ke n kòmanse, e nou pral priye le syèl, e pou l ka dezaktive nou konplètman la chè e le san, e pou l aktive nou avèk Sentespri l. Ou menm ki pral tande m avèk atansyon, e kote w ye a, m pa konnen si se sou machin ke ou ye, e si se motosiklèt, si se sou bekann, oubyen kèlkonk si se nan travay, nou swete w mete kè w an disponib kote nou pral priye Lesenyè. Alelouya.
Senyè Grandye Toupisan, Pè Adorab, nou beni non ou Senyè, nou egzalte nou, nou di w mèsi pou gras ou, pou amou ou, malgre nou pa bon, nou pa diy Senyè, nou pa gen merit, men ou ban nou pèmisyon pou nou repete yon non ki si sen tankou w. Eben koulye a Senyè, e nou pral fè yon remak de la pawòl de Dye.

Yo va santi ke yo pa byen. Ya fon deplasman epi yo kapab la rankontre avè yo demen si Dye ve papa. Nou konnen ke w abitye fè sa, w ap sèvi avèk nou jan ke ou konn fè Senyè. Konsole pèp ou k ap viv nan inyorans ki pa gade moun kòm moun. Bondye koulye a la menm Senyè pale avèk pèp ou a. Nou priye ou, nou pa priye antanke moun ki bon. Ni ki diy ni ki gen meritan men nou priye se dan le non de jezi ki vi ki rèy dè mentenan e a jamè Amen.
amen
ok frè ze sèm dan le senyè e nou panse ke ou pral tande nou avèk anpil atansyon tèm ke nap trete ansanm avèw jodi an Aprann trete moun tankou moun. E lè n di w aprann trete moun tankou moun, nou pa di w si w son kretyen fò se kretyen oubyen kretyèn parèy ou pou trete tankou moun. E n ap di w kèlkeswa moun nan ke l te kretyen, ke l pa t kretyen ou sipoze trete l tankou yon òm. Trete l tankou yon moun k ap viv menm jan avè w ke Dye fè l gras. Ke l gen souf de vi. Ke l ap espire. Paske sa ke n ap remake. Nou wè gen moun jounen jodi an. E i di deske moun nan pa kretyenn. Deske l pa yon sèvitè ou byen sèvant Bondye. E sa m pa konnen anyen de moun sa. E m pap, m pap, m pap fè tout obligasyon m e pou m kapab viv byen avè l. Non. M ap di w frè m, sè m k ap koute m, gen de moun ou wè w ap viv ansanm avè l jounen jodi an, li konn se yon fiti predikatè. Li konn se yon sèvitè de Dye ke w ap pale ansanm avè l, men Dye poko pran l. E sa m ap di w lan, ou ka, w ap wè l pi devan. E lè w ap imajine w, Dye ap eklèsi w. Wap wè sa map diw la son real lite ke liye. Paske sak pou diw Paul jounen jodi an li te kapab yon sèvitè Bondye. Sak pou diw e mwen menm jounen jodi an kap pale pou Bondye m te kapab yon sèvitè Bondye e ou menm kap koute m. E gen moun si yo te kapab pou ou mal jounen jodi an se ou menm kap fè korepsyon pou yo. Alos se sak fè ke. pou aprann trete moun tankou moun. E n ap kòmanse aprann trete moun tankou moun. E nou jwenn gen moun ki wè moun tankou yon pyebwa. Gen lòt moun ki wè moun tankou yon poto eletrik, oubyen yon poto kanpèch, oubyen kèlkonk tankou yon poto bra. Nou wè sa pa bon. pou yon sitou yon sèvitè e yon sèvant Bondye. E menm si w pa t kretyen ou pa ka gade yon moun konsa. Non. E gen lòt, gen moun ki wè moun tankou yon pye, yon panyen ou yon chèz. Gen tou ki wè moun tankou moun. E moun ki wè moun tankou moun, nou wè sa se vwèman moun nan. Sa se reyalite moun nan. Yo wè moun tankou moun fò di fò gade moun nan se menm jan paske son sèl nou ye se Dye ki kreye nou kreyatè se li menm ki kreye mwen m avè w se sa fè ke fò w kapab santi lè frè w la oubyen sè w la soufri se ou menm menm paske nou fèt nou sèl kò

Fòn trete moun tankou moun chak moun gen destin pa yo Bondye beni nou tout moun kap koute nou
destin nou tout pa trase menm jan ou byen m te kapab di ni yo pa trase ak menm kreyon. Gen ki trase ak kreyon, gen lòt se ak chabon dife yo trase, genyen se ak plim ke yo trase. E si m te vle ale pi lwen, frèz e sèm, m te kapab di, trajektwa lavi nou tout pa fèt menm jan.
Èske nou la?
Gen moun.
ou kwaze sou wout ou jodi a apwè 5 ane ou byen 10 ane 15 20 30 ane haa wap sezi frèm moun sa w tap trete mal la se pa menm moun nan ankò humm gen fason ou trete moun jodi a demen ou ka wont kanmenm frèm reflechi yon moun ke ou tap bare sou wout li yon moun ke ou pat vle mache. Yon moun ou pat vle avanse on moun ou tap manje ou wèl tap soufri ou pat bal demen si Dye vle ou menm ou vin nan mizè frèm sèm epi se moun sa ou wè gen kapasite poul baw ha e e m pral baw 2 eleman pou wè pou santi ou menm jounen jodia sou pap refleksyon a jan kew trete moun bò lakay ou jan trete vwazinaj jan trete moun ki ret avèw. Jan w trete moun ke w gen kapasite pase yo, ou pral wè si konsyans ou pap repwoche w jounen jodi a. E fò di ke demen si Dye vle moun sa ki gen nan men l, ou menm ki te maltrete l, e li menm pou l gon kè imen, pou Bondye antre nan li menm, pou l trete w byen. Kisa w pral fè a lavi w? Alò kesyon sa m ta renmen ou menm kap tande m pou w reponn li. Map ba w yon, nap konstate labib pou nou wè 2 eleman. Map di w si frè Joseph yo te konnen pakou misye yo pa tap fèl pase tout sa yo te fèl pase yo Bondye beni w. Amen.
Si frè Joseph yo te konn kisa Joseph tap vin ye. Yo pa tap fèl pase tout sa yo. E map diw si frè David yo te konnen David te gen poul te wa yo pa tap janm tretel mal. Alelouya. E sak fè map diw aprann trete moun tankou moun frèm sèm. Aprann trete moun tankou moun. Paske jounen jodia moun sa ke wap maltrete a demen si Dye vle se li menm ki pral delivrew. Alelouya.
E nap gade ankò. Madoche tap leve Esther men li pat janm konnen si Esther te gen poul te arive rèn haa humm wè moun sa ou wè pou ret avèw la frèm sèm moun sa ou wè kap dòmi lakay ou a frèm sèm waw espesyalman si son moun kap mache avèk Bondye si son sèvitè Bondye oubyen yon sèvant Bondye haa pran sa ou swen. Moun sa w wè ke wap viv ansanm avèl la ou pa konn ki kote Bondye pral avèl epi wap tretel mal frèm sèm eske konsyans ou pandan wap tande vo sa ke Dye espire pa frè Louvens lan eske ou pa santi konsyans ou ap reproche w mwen vle diw aprann trete moun tankou moun tande zanmim. E m ap di w, si m ale pi lwen avè w, sakrifikatè Eli pa t janm konnen ke si Samyèl sa a se dènye jij e premye pwofèt nan Izrayèl ke l t ap ye. Si l te konn sa, m santi, paske lòm jounen jodi a pa janm vle yon lòm avanse, li pa janm vle pou l ta wè yon lòm ap parèt byen. Lap ba ou, lap met baraj, e map di ou, e tout moun ki kanpe an kwa ke l panse l ka ba yon sèvitè Bondye oubyen yon sèvant Bondye, kè m fè mal pou yo. Paske, paske moun Bondye rele yo pap ka ba yo, yo mèt fè sa te kapab vle. E m swete chak sèvitè Bondye kap travèse yon dezè oubyen yon trajektwa,

t ap leve lakay Farawon ann Ejip, men Farawon pa t janm konnen si Moyiz te gen nan destine l pou l kraze enpi an premye. Jetwo te wè nan Moyiz Yon senp gadò mouton. Koute sa Jetro te wè, yon senp gadò mouton. Epoutan, Bondye te wè nan Moyiz yon liberatè pou pèp Izrayèl la. Ou wè, frè m, sè m, sa ke ou panse, sa ke ou panse pou fè w la, se pa li Bondye panse. E m ap di w, frè m, sè m, sa ke w ap travèse la, lòm panse l la, Epa li menm Bondye gen pou pou laviw. E sa fèm vlou ret an silans. Pa debloke pa pa pa pa pa bat pou debloke tèt ou kite Bondye debloke w. Alelouya. Pa bat pou pase tèt ou men kite Bondye pase avè w. Gen moun kap bezwen tande w yon lè. Amen. Em vle diw aprann trete moun tankou moun. Patizan pam, zanmi pam kap koute entèvansyon sa. Anfen, pran yon ti tan pou reflechi. sou jan ou trete moun. Ou tande zanmi m? Si w pa t janm trete moun tankou moun, alò kòmanse fè sa, Bondye ap beni w. Paske ou pa janm konnen moun sa a w ap maltrete a e w ap trete l jan w vle a, ki sa Bondye pral fè nan li demen, nan yon ti tan, nan yon ti moman. Nan yon ane ou byen kèlkonk jan Bondye vle l ou pa konn kisa ke Bondye pral fè. Alò m ta swete ke frè m sè m ou menm aprann trete moun tankou moun. Lè nou panse paj sa yo ke nap travay sou yo nap mande Bondye fòs e kouraj pou nou kapab eklèsi de pèp kap koute nou. Alò m ta di w si ke w santi dyo sa mache anndan w. E patajel avèk yon lòt frèz e sè. Pa kenbel pou ou sèl. Kote ou jwenn li fèl mache. Epi konsa pèp Bondye a va beni. E ya konn kisa ke yo va fè. Kisa Bondye pral fè li nan yon ti tan. Ankò pa tretel mal. Si ou santi mesaj sa touche kèw.
Moun pou fèl pran konsyans. Nan jan lap trete moun. Patajel ak tout moun nan kontak ou.